Wè si se ou menm mwen di se ou. M pa gen pwoblèm avè w. Destin, si se ou menm, di se ou menm. Bon, enben frè m, e mwen pral kite w wi paske ou di ke ou ka jere dosye ti grannèg la, pa vre? Ou ka jere dosye sa? Wi monchè, m ka jere dosye a monchè, bon m di w wi. Antouka frè m, sèlman ou konn nèg la e baz nou l ye. M pa ta swete nèg la gen pwoblèm avè w.

Men, non mwen ou te di se pa ou menm, mwen m ta pral avè l, men kòm etan ke ou di se ou menm, me, m ap ba w li pou pa janm fè sa ankò. Kounye a ou wè misye pran m pou bòkò vre, on kòb Mezen fè ba yon ti ti grannèg misye ap pale m bullshit, m deja razè deja, evè jan pou m fè kòb la menm. Wè m ba w papye a, w ap tou al retire lòt biyè w te mete lòt bò a, apresa li pa p bon pou mwen avè w. Mwen retire yo.
Ebyen ok, cheri a ou m gen kote m ta prale, paske mwen m ta antre w andedan m te wè w.

Se ke pou l fè fanm lan bloke w fò ke omwen li ta gen konvèsasyon sa avèk fanm lan. Mwen janm di se te gen ta pale anba men. Mwen te di ke ta di ke sa wi lap se si lap se la men yo. Men kòman nèg la pral fè fi a bloke w pandan se tan l pa gen konvèsasyon ansanm avèk fi a. Bon kote l jwenn li.

Zozo ak gen la Bro zak gen la Ewa bay bas men Fanmi fanmi fanmi Yo chita bro chita bro Yo ewa bo se pou kò di zak gen men Met la e Zozo m sot la ansanm avèm Sa w konnen k pase met la E nou tap diskite bagay de ti dam lan ou sonje lèn te anba a nan baz anba a baz anba a ya misye tap pale nou de ti dam lan ya ya ou sonje gen yon mo ou te repete ki pa fè misye byen ou sonje ki mo ou te repete a a lap te di fanm an nou a wè kounye a la ti dam lan genlè bloke misye e misye vin di konsa ke se ou menm ki fè ti dam lan bloke a a monchè mara fè bagay konsa bon mba rekonèt moun yo se pa sim konn ap pase m konn tande diskisyon an se sa m di tou mwen menm m pa kwè ke wap fè. Non mwen m pap fon bagay konsa bon kote wap pale a la mwen m tèlman entèlijan gen bagay m pap fè nan baz la ou pa konprann non e baz nou ye gen bagay m pap fè men senpleman mwen sèl sa m konnen gon piti anlè a m konnen k rete nan kay sa papa piti sa e sèl chèf ki ye nan kay la e ka se li k blaze lè a wi men mwen non. Exactement e miche. Non monchè des tap fè sa. Piti sa e mòn nap fon nèg ki ake manmanl moute gagòt fè gagòt nèg. Sa mkwè ladann san pousan des nap fè. M di misye ou pap janm fè yon bagay konsa blòdè ou ye monchè.

Ou gen dwa yon chimè m pa konnen, ou gen dwa yon pastè m pa konnen, ou konprann, ou gen dwa yon bagay m pa konnen, men la a se moun nan k pral di m pou li. Men m ap di w, sa pa gen bagay jwèt ladan mesye, paske nan pwoblèm m ye la mesye, m pa ta swete m bay nan yon doub pwoblèm ankò. Dèyè vè jan an, m pa konnen ou konnen misye, mwen pa konnen, si w panse l ka fè sa, m pa gen pwoblèm, men yon sèl bagay, lè misye gen malè, li fè yon erè, m ap echwe l. Mwen kèk sa k vre manman.
Destin pase. Hey Destin bay mwen bouche ou sal. Destin k manje manje a manman ou tap di bèt. Ah Destin Kounya ata ou telman vè wi ata banm wè banm wè sa w di an ata manje timoun nan wap manje Destin Destin va kanpe pou pale avèm ata manje ti bebe a wap manje nan kay la

Pilonne'w Map baw prensip Pou wap gade vre pitit Lala mwen pou mwen m panse se igual gentan Bondye padonem pou paske m tiye chat yo Se pa chat la vreman. M rive lòt bò a men Men mwen pi anvi wè madanm ak pitit mwen Lèm pa wè kisa m wè nan galeri an Destin sotil make Ti grannèg san wè pa met pye'w isi ankò Lèm sak pi dwòl la Lèm vire m pase lan baz lan ba a.

Soti al frape pòt la epi mwen map wè si m ka ba w aksè pou w antre. Manmi, Mwen la, mwen la. Ki mirak m rele w? A Baby pa di sa cheri. Bon wè se yon ti moman lapli la map panse ansanm avèk ou cheri. M wè ke se bò kote m pou ta ye baby ok. E ou menm sa w fè la? Humm. Pou kont ou ye? Pa di mwen moun nan cheri m jalou anpil wi baby ou konprann m jalou anpil cheri baby banm di yon bagay kilè wap nap fon fas ok pou nou wè fas a fas menm cheri dim non paske m anvi wèw baby ah banm diw m anvi wèw cheri m anvi wèw anpil. Pou kòman sa ke m anvi wè konsa? Humm m anvi wè madanm mwen cheri m anvi wèw madanm mwen pou m viv ak madanm mwen pou m wè ki madanm mwen bò kote m pou n ap viv cheri. Kòman pou m aksèp pou m antre a Disney? Ban m di yon bagay, yon kay mwen menm k ap peye l pou w dòmi pou w fè sa w vle, kounye a se mwen ki pou m aksèp m vin ladan l? Ou kwè nan sa w ap di an?

Pou antre.
Baka ret nan pòch li. Ok. Jere sa, di m kilè. Di m si se yon 15 jou, si se yon mwa, si yon 2, 3 semèn. Pase baka ret nan kò bebi. Fòk mwen wè bebi. An kòman ou poko pare a cheri kisa kisa ou poko pare kisa ou manke ou poko pare ok wap vin kotem cheri sèlman ou deja konn men kot mwen wap vin dja dayè tout jan ou ye map renmen w tout fason ke ou ye map renmen w cheri paske ou dayè ou gintan yon bèl fanm deja epa se pa a makiyaj la sa ke ou pral mete a ki pral fè ou parèt bèl devan jem ok.

Sil ta di pa tap li pap mete pye l nan kò pa konnen menm nou menm sa nap fè byen. Bakay fè mason. Jodi a 8 mas, sa vle di ke pati 15 yo ou byen 16 yo, bon fen mwa fòk nou fon fason pou nou wè cheri, dakò? Paske mwen m vini sot travay la, bon jodi dimanch la m pral travay, m poko menm antre lakay mwen deyò m kanpe anba galri a, bon m just di banm rele w poum pale avè w, dakò baby?

Fò se trè di map pè yon kay pou m alèz chak fwa m vini ti nèg la yon ti gon pwoblèm m pa ka antre nan kay sa menn wè se pa paske manman son bon moun menm lè yo di ou pa dwe ret ak manman pitit men li menm se yon modèl ki fè m plezi pou m kapab viv avè l men ti nèg la ap ban m pwoblèm menn se sak fè yo di w mesye pa vle ret ak manman pitit la menn.

Ou fèk sot benyen la vre ui avle di ke bon wa dim ki rad ki sou ou wa voye ti foto mwen ti video mwen kijan ke ou ye epi sa ap fèm plezi dakò bebi pita map rele ou je t'aime aussi bebi dakò fè mwen mou pou sa bebi bisou mwah bye bye. Men Nisha t dim soti se li k pou banm dwa antre yo la. Ki bò, te sipoz chita la joune.